Sa kap fèt tout moun, nou tounen avèk yon lòt videyo avèk your favorite girl Mati Domeng. Jodi an sou kisa nou pral pale? Nou pral pale sou fitness. Si nap swiv mwen depi kèk tan, nou wè se leve fè, manje byen, jere sexy nou, jere sante nou se sa kap regle Ok donk tout 2023 a toujou nou antre nan lifestyle sa. Donk m pral pale de poukisa mwen fè chwa de lifestyle sa e poukisa sa l vin aprann mwen e kisa li vin ye pou mwen nan lavi m. Ok So premyèman poukisa mwen chwazi lifestyle sa. Depi m timoun mwen grandi m ap fè spò dayè papa m se te yon foutbòl Oy papa m te yon Oy m kole Foutbolè foutbolè. Ok. Depi m timoun, m te toujou aktiv paske dayè mwen grandi avèk yon papa ki foutbolè, ok, ki jwe tenis e ki jwe foutbòl, donk ki te vin rann mwen toujou sipè aktiv. An grandisan, m te konn jwe tenis, m te lan karate, mwen jwe foutbòl a papa m, eksetera, eksetera. Ok? Men pandan se tan, gen yon moman nan lavi m ke Sa vin chanje, mwen kite peyi a, mwen kite Ayiti, m al viv Ozetazini, e pa t gen menm prensip yo ki te rete. Donk, byen antandi, gen de bagay mwen pa t konnen, m ap grandi, m ap grandi, m ap pran pwa, m ap sesi, m ap sela, anpil bagay vin chanje. Men nan granmoun, mwen m vin reyalize ke s on bagay pou m te rejwenn ankò. Donk, m te toujou ap fè spò, m te toujou nan djim, m te toujou gen kotch, m te toujou yon seri de bagay. Men kisa k fè m pa t jwenn rezilta ke mwen jwenn jodi an? Se paske mwen pa t gen entansyon an. Mwen pa t entansyonèl nan sa m t ap fè a. Ok? Mwen pa t gen yon bi. Mwen te just ap fè spò pou m ret an sante oubyen pou m kòmsi kenbe mentnans lan. Men m vin reyalize pandan yon bon ti tan ke Gwosè sa ke mwen vin ye an, jan kò m vin ye a, mwen gen kontwòl sa m ka fè avè l, mwen ka chanje l, mwen ka fè l vin sa m vle ye e sa m vle l ye. Donk, m vin di tèt mwen, Kèt Mati, èske w konfòtab lan po w vreman a san pou san? Repons lan te definitivman non. Èske kounye an ou santi ke ou an sante? Definitivman non. Te kòmanse gen doulè jenou, doulè do, tout kalite doulè. E a 33 zan, je suis une une jeune femme, m pa t vle ke pitit mwen pa enjoy mwen, pa jwi m, m pa ka kouri dèyè pitit mwen paske m esoufle oubyen kwakseswa. Donk tout bagay sa yo te vin mennen a chanjman drastik sa ke mwen fè nan lavi m. M di Mati, si w vle an sante, si w vle viv on vi long, si ou vle ke kòmsi kò w mobil eksetera pou w ap fè tout sa w vle fè yo e tout sa w gen pwojè fè yo, fòk ou swanye tèt ou dabò. Donk, mwen kòmanse pa la mòch. Mwen kòmanse mache, 2 fwa pa jou, 1 è tan pa jou. Gradyèlman, mwen antre nan vreman spò. Avan, m te konn jès lage, m ap kouri, m ap sesi, m ap sela, epi mwen vin trakase kò m, epi m vin pa t renmen spò a. Donk, m vin di tèt mwen, m chita tèt mwen, ki sa w renmen? N ap pran l gradyèlman. N ap pran l gradyèlman, etap pa etap. Mwen vin ajoute plis dlo lan ami laimantasyon. Mwen kòmanse retire yon seri de bagay mwen konsyant lè m ap manje, ki sa ke mwen chwazi pou m manje, ki sa pou m pa mete. Men pandan se tan, mwen pa restrikte tèt mwen de anyen, paske m pa ka fè yon chanjman drastik lan yon pwen ke m bwal kòmsi kounye an, Stress kòm ok Donk wi si m wè yon pizza la lè m te fèk kòmanse m wè yon tranch pizza m ka manje pizza m di ok jodi a m te manje pizza m pap manje l pou rès semèn nan si ke mwen te anvi manje diri paske m renmen diri m renmen pen guys ok m ap di ok m ap pran yon 2 kiyè diri epi mwen satisfè swaf la mwen satisfè dezi ke m te genyen an pou mwen manje tèl bagay kounye a nan spò a jan m di nou mwen Kòmanse gradyèlman ap mache. Epi m vin jwenn, m vin ann Ayiti, m di, you know what, m ap santi m mye pou m fè sa m ap fè a ann Ayiti paske m ap manje pi byen e m ap gen de moun ki pou sipòte m. Pre, youn nan premye bagay pou w konnen pou w genyen, sitou si w pa yon moun ki kenbe tèt ou konpatib, chèche yon accountability partner, ki vle di yon moun k ap rann ou konsyan de chwa ke w ap fè yo e ki ap ede w ki ap pouse w, ki ap cheerleader w. Chans pa m mwen te jwenn moun sa a e se yon moun ki vreman pwòch mwen e jiska prezan m di l mèsi chak jou paske m pa t ap ka fè pakou sa a san li. Li ede m nan rechèch ke m ap fè, nan sipleman ke m ap pran, nan pwoteyin ke m ap pran, li ede m nan tout sans. Donk si w gen yon moun, swa yon mari, yon kouzen, yon kouzin, yon manman, yon papa, kèlkeswa moun nan ke w konnen ki renmen w ak tout kè l, ok ki vle byennèt ou ki pa pral jije chwa ke wap fè a ki pral renmen sa wap fè a ok avèw donk moun sa ap ka kenbew konpatib mwen menm sa m te fè lèm kòmanse workout m wè de moun kap dim konsa ke Mati ou motivem etc m vin fè yon chat kote ke mwen pataje workout mwen meal mwen avèk de twa medam yon gwoup medam nou vin fòme yon ti sisterhood kote mwen ede yo jisteman. M pa di m pral fè sa pou tout moun, men m te vin mete l aksesib a de twa moun. Mwen antre nan Ayiti, m te kòmanse ap fè spò nan Extreme Fit avèk de twa coach ki te byen, ok. Men m vin rankontre coach pa m nan, ki se Jean Marc Marson. Jean Marc depi lèm rankontrel m reyalize ke sa se moun pam nan anpil moun tap dim ah misye tof misye kòmsi se bootcamp li konn fè etc men m te bezwen sa m te bezwen yon moun kap non sèlman reveye kò fizik mwen men vreman travay sante mantal mwen avèm m sonje lèm fèk kòmanse workout avèk Jean Marc gen de workout kel fèm fè m kriye mwen kriye tankou yon ti bebe yon bagay ki pa janm fèt m pa fasil kriye etc Mwen kriye epi li dim Mati it's ok, it's ok release that tension lage tansyon sa ki anndan w lan paske ou gen yon pakèt ane de fristrasyon kote w pat kontan avèk kò w, si kounye an wap fè efò a ou santi l nan ou menm release it, let it go paske la wap antre nan yon nouvo chapit nan lavi w sa son Yon sèl egzanp wi m pran avè nou. Donk jwenn on coach ki ale avè w, ki konn entansyon w, ki konn bi w, sipè enpòtan. Sipè enpòtan. Wi li ka koute plis, wi li ka koute kòb men ou pa ta vle envesti nan tèt ou avan tou? Pase ou gen pou fè rès vi w avèk tèt ou. W ap envesti nan lòt moun, w ap bay moun kòb, w ap ede lòt moun men ede tèt ou tou. So se sa m te oblije di tèt mwen, Mati, gen yon modèl de vi ke w vle, gen yon lifestyle ke w vle, gen yon chwa ke w vle fè avèk vi w, li mande sakrifis. Tout sa w ap fè, tout sa w ap antreprann mande sakrifis. Donk sakrifye pou tèt ou kounye a. Donk finalman, nou kòmanse, nou kreye yon plan, misye kreye yon plan avè m, yon plan dalimantasyon, yon plan de spò, ki vin remèt yon rezilta ekstraòdinè. M te challenge tèt mwen. e pandan ete ane dènyè pou m te pèdi 33 liv pou 33 zan m an desanm. M pa konn kote sa ta pral fèt, m pa konn ki jan m ta pral reyalize sa, men li fèt, mwen efektivman pèdi 35 liv. E la a kounye an nouvo bi m nan se pou m pèdi 25 liv. Tout moun ap di, o Mati ou bon, ou megri, ou sesi. Non, se mwen k pou santi m byen lan po m, se mwen k konn ki chwa ke m vle, se mwen k konn ki kò ke m vle, Se mwen k konn, e sa pa gen anyen avwa avèk ansyen kò ke m te genyen an. Nenpòt kò m ta ladan, nenpòt fizik, aparans fizik ke m ta ye, m t ap toujou renmen tèt mwen. Paske se sa l ye, mwen renmen mati, mwen renmen nanm mwen. Donk kounye an m vle nanm mwen soti sou deyò. Si m gon bèl nanm, fò l ka soti sou deyò a pou nou ka wè l tou, hein. Donk, sante fizik mwen. te ale avèk sante mantal mwen, li vin aprann mwen gen yon disiplin e lakay mwen pou m swanye m de tèt mwen, pou m fè yon seri de chwa pou tèt mwen e menm nan lavi sosyal mwen li vin ede m paske kounye an m fè de chwa de zanmi, ki moun mwen vle bò kote m, ki enèji ke m vle konsome, ki enèji ke mwen retire tèt mwen ladan l. Li vin ede m avèk sante espirityèl mwen, mwen priye plis, mwen konsyant plis, mwen atantiv plis. Li ede m avèk sexuality m, ok, fòk nou onèt avèk tèt nou, li fè m santi m pi sensuel, li fè m santi ke mwen renmen kò m, mwen renmen tèt mwen. Donk, m vin pi soft, m vin pi dous. E an menm tan, m ap gade m ki s on fanm fòt, k ap leve 200 liv, k ap leve on seri de pwa. Donk pou mwen li vin vreman on on on bagay ke mwen pa ka ranplase, li vin vreman on lifestyle lakay mwen. Donk m te vle pale nou de sa, m te vle eksplike nou poukisa mwen fè chwa sa yo e kisa li vin ye. Gen de jou m leve m pa anvi fè spò guys. Gen de jou m leve m anvi manje on bègè oubyen m anvi manje on seri de bagay m ta renmen men m ka di nou menm kò m pa menm tolere yo ankò. Menm kòm rejte yo. Kounye an si m manje yon tchanpan la, kò m rejte l nan limedya. Menm alkòl m pa ka konsome menm jan. Paske gon netwayaj ke mwen fè anndan m e ak tèt mwen. M vin wè ke m pa bezwen yon seri de bagay. Ni m pap fòse tèt mwen fè yon seri de bagay ankò. Ok Donk se sa m te vle pataje fitness journey m avè nou e m ap update nou plis ke n ap avanse. Aktyèlman la goal lan se pou mars pou m pèdi 25 liv ankò men pou m build miskilasyon m. Mwen ta renmen tik men tik miskilè pa tik fat paske nou p ap eseye monte kolestewòl nou ni fè risk heart attack etc. Donk nou kontwole tèt nou, nou kontwole sante nou, nou sakrifye sa nou gen pou n sakrifye Epi, nou pral wè pi bèl rezilta toujou. Poukisa po m bèl? Poukisa kò m bèl? Poukisa kè m kontan? Tout moun konprann s on mennaj mwen genyen ki fè m ap briye konsa. Non, se tèt mwen m ap bay lanmou. Alright? Donk, mèsi paske nou te la. Mèsi paske nou tande sa m gen pou m di. E m swete ke nou renmen videyo sa a. Pa bliye like, subscribe and share. Pa bliye tou, sitou, limen ti.